Tansyon vin pi cho nan Mwayen Oryan, Izrayèl toujou ap resevwa bonbademan pa Iran apre yo ta fin frape Iran nan lannuit 27 pou rive 28 fevriye 2026 la. Sitiyasyon sa ki konplike ogmante tansyon e bouch pa gou antre 2 peyi sa yo nan Mwayen Oryan epi tou nan peyi Etazini. Plizyè baz deja bonbade nan plizyè peyi nan rejyon Mwayen Oryan an, selon sa ki disponib sou Enben, enfòmasyon jounal peyi Iran. Epi gen plizyè kote ki ap fè mizangad pou ke yo pa atenn. Epi nan yon pe sòti, premye minis Izrayèl la, Benyamin Netanyahu, te fè kwè ke enben peyi Iran itilize yon seri de zam ki pa nesesè. Zam sa yo ki ka koze dega nan peyi yo, sitiyasyon sa ki fè li mande avèk kominote entènasyonal la pou panche sou sitiyasyon an e pou pran responsabilite yo vizavi avèk konpòtman Iran nan Mwayen Oryan sitou pou fason l ap bonbade peyi Izrayèl. Sitiyasyon sa ki fè anpil ekspè oubyen moun ki ap aktyalize oubyen ki ap swiv aktyalite mond lan nan kestyon gè ki eklate jodi a ant Izrayèl e Iran avèk peyi Etazini. Sa fè gen plizyè peyi ki deja fèmen eh peyi yo eh sou baz ke yo genyen baz amerikèn lakay yo e Iran te pwomèt depi yon peyi nan rejyon gen baz amerikèn Ou frape l, enben l ap frape w. Depi Ameriken frape yo, Izrayèl frape yo, l ap frape yo, nou konnen ki sa ki ka vini apre. Bò kote tou, Kore di Nò ki, enben, mande peyi Iran, si li pa gen ase misil pou l ta atake Izrayèl, nou konnen Kore di Nò ki te fè yon deklarasyon dènyeman sa a, Prezidan Kim Jong Un, enben, ki te di ke li pa rekonèt Izrayèl nan rejyon Mwayen Oryan an kòm peyi. Donk li plis konsidere l kòm yon teren pou amerien atake tout peyi li gen pwoblèm avèk yo nan rejyon an. Se sa ki fè peyi Kore di Nò pa rekonèt Izrayèl nan zòn nan kòm peyi. E li mande Iran si yo pa gen ase arsenal min e misil oubyen de gè. Enben li prè pou l founi misil bay peyi Iran pou yo kapab kontinye batay la kont peyi Izrayèl avèk lòt peyi ki ta atake oubyen ki se alye ameriken nan rejyon an. Selon sa ki soti nan jounal peyi Kore di Nò, enben Prezidan Kim li menm ki pa deside bay vag avèk sitiyasyon e ki prè pou l sipòte a tout longè, a tout mezi, enben prezidan oubyen gouvènman. Iranyen an kap gen pou kap reponn fèmeman avèk tout atak ki fèt sou yo nan dènye soti ki fèt nan peyi nan dènye soti ki fèt nan jou sa yo ki pase la. Ebyen Iran li menm ki pa fè lach ki kanpe goumen menm si alye l yo poko reponn a lapèl men li menm an atandan lap bonbade. E menm la Turquie ki se yon bon ki se yon zanmi ki pa ta vle ke Iran rive nan sitiyasyon kote li ye jodi a, menm i, menm, alò menm la Turquie pa pèdi, alò pa e bonbade tou, e se nan baz lame amerikèn. Donk e Izra e la Turquie bonbade la Turquie e. La Turki ki resevwa plizyè bonbademan men se nan yon baz lame amerikèn ki nan rejyon li kote ke Iran li menm li pa deside kanpe. Donk Iran pa dakò pou peyi vin pase lòd oubyen vin fè sa nou konnen yo gen pou fè. E sitou yo gentan pèdi gid siprèm yo ki ap desèvi yo depi prè de 40 an nan peyi a pou on sware yo vini yo atake l yo detwi lavi li. Ebyen sa ki pèmèt ke Iran li menm l ap riposte a boulè wouj. sou tout alye peyi ki zanmi ameriken ki ta vle ke pou yo vin pote ou byen ki ta vle vin pote sipò sou yo. Donk yo menm yo p ap kanpe batay la, y ap kontinye batay. Yon lòt bò, Emmanuel Macron, prezidan fransèz la, li menm ki te, enben, vle foure pye l a tout longè nan batay ki gen pou fèt la, enben, prezidan Emmanuel Macron nan yon diskou ke li fè, enben, li òdone avèk responsab yo ou byen a lame peyi a, pou ogmante tèt nikleyè nan peyi a pou yo kapab avèti peyi ki ta vle vin atake yo. Prezidan Emmanuel Macron li menm li deja bay enstriksyon fòmèl pou ke yo ogmante. Nan diskou a li di li pap di konbyen yo genyen men sèlman y ap prepare. Donk si w bezwen lapè selon sa l di se prepare pou prepare lagè e si w bezwen yo respekte w fòk ou pwisan. E pou pwisan, fòk ou batay pou genyen nikleyè lakay ou. Se sa Prezidan Emmanuel Macron di nan sòti ke l fè kote li tap òdone lame a pou ke yo kapab ogmante eh kantite zam nikleyè yo genyen, tèt nikleyè, pou yo kapab atake si tout fwa. enben ta gen yon evantyèl atak ki fèt sou Lafrans pou yo riposte enben avèk yon nivo ki ekstra ekstra òdinè selon sa prezidan Emmanuel Macron te di. Enben nap fè w tande prezidan Emmanuel Macron ki tap pale enben nan diskou ke li tap fè a kote li tap òdone lame a pou ògmante kantite tèt nikleyè yo genyen nan peyi a pou yo kapab respekte yo. Ann tande Emmanuel Macron.

Pour être libre donc, il faut être craint, et pour être craint, il faut être puissant. Cette augmentation de notre arsenal en témoigne.
Epi tou nap kontinye, Prezidan Donald Trump ki avize alò pou yo ta fè yon pye sòl nan peyi Iran, sitiyasyon sa ki fè anpil moun panse tèt Prezidan Donald Trump pa fin kòrèk. Selon sa moun yo di prezidan an peyi Iran son peyi ki deja ap travay alò ki fòme militè pou sa pou fè pye sòl e peyi Iran se pa yon ti peyi son peyi ki laj e gwo donk yo pap konseye prezidan Donald Trump pou li leve yon bon maten pou lal envayi oubyen fè envazyon militè nan peyi Iran. sa ki pap fasil, ki ka debouche sou yon jenosid militè, selon sa anpil moun di e ki ap swiv e tande deklarasyon Prezidan Donald Trump. Nan yon lòt sòti ankò li fè, li montre volonte ke l genyen, se toujou Prezidan Donald Trump ki montre veleyite ke li genyen pou li kapab fè yon chita pale avèk ansanm otorite ki la, sitou sa ki gen pou wè avèk nouvo gid siprèm nan ki se Arafat, li menm li. pa deside chita pale. Selon sa li di, enben prezi Gid Siprèm nan li menm li di, Gid Siprèm ki te la pou te chita pale avèk Lèzetazini an, enben yo te elimine l. Sa ki fè yo menm yo pa gen pou yo chita avèk okenn moun pou yo ta vin pale. Donk li menm li pran dispozisyon, selon li menm li plis kwè nan langaj zam olye de langaj diplomatik. Selon sa nouvo Gid Siprèm Iranyen an li menm li di. E yo di yo prè pou yo kontinye avèk seri bonbademan y ap fè nan tout peyi nan Mwayen Oryan ki gen baz militè amerikèn ki toujou ap, swa m ta ka di ki toujou panse ke yo ka ba yo pwoblèm. Donk yo menm yo pa deside fè sa, yo kontinye ap lage bonm nikleyè, alò se pa bonm nikleyè, yo kontinye ap.